Depi yon mouvman chanjman zam alame pou kapab fann bonda vakabon sa yo ki anlè a kap kouri chanje sistèm nan m dakò. Amel Belizar te trayi. Prezidan Jovenel paka trouve jistis. Nou tout an danje. Les assassins sont au pouvoir. E moun ki tiye jovenel yo. Tonnè boulem nou konnen yo. Map baw leyon chal. Map baw ti klod oh. Se gwo koze ou di la wi. Wi m toujou di gwo koze wi, m fini wi lè m di w sa. Mwen menm ke antan k avoka e militan politik Anel Belizaire e m koutwaye li, m preske nan menm linye politik avèk li paske mwen e abite Kabo Vensan, mwen byen avèk Kilik, m konn pale avèk li menm. Men lè te sot nan prizon an. Mwen te voye yon mesaj ba li menm, swa sou WhatsApp li oubyen m te di sa nan laprès, m te di fè yon rekil. Ou sot nan prizon, fè yon rekil. Mwen m te di sa. E, e, m te di fè yon rekil, fè atansyon! E, beton pyeje. E, e, mwen kondane sa san pou san, sa k rive l la. Men, ke, e, Anel, Belizaire, pa gen lè mwayen de sa politik pou lemonm aktyèl. Loske yo di lè mwayen yo sa politik, sa yap pwone a fò yo mete pye atè, e pou mete pye w atè, e sou wè manke mouri, e m te ka mouri tou, lòt moun te ka mouri tou, e sou lè wap pwone yon mouvman de liberasyon, lè wap pwone yon mouvman de chanjman, lè wap pwone yon mouvman de sistèm, fò w gen mwayen pou aplike sa w di a pou le moman aktyèl. Atè a pyeje, lòt pati yo gen zam nan men yo, ò si w pa gen yon revolisyon, Yon revolisyon ame, e je repèt e je le di ankò, sèl yon revolisyon ame pou ki chanje sistèm peyi sa a. E tout nèg ap ede pale, pale, pale, pale, pale, men yo nèg lòt bò a, lòt bò ki pa vle chanjman an, yo gen moun, yo gen zam e ap fann nou an 2. Mwen menm Mèt Pamela Loutier, mwen menm toujou la. Depi ta gen yon revolisyon ame, yon revolisyon ame pou yo al fann bon nan vakabon mwen menm, mwen menm, je me sakrifie, m ap sakrifye pwòp tèt pa m! poum nan mouvman sa men depi wè mouvman lalari bay sa mouvman desann sa ou mèt la m pa ladan ankò pas sa ki vin ye se pa chanjman moun ap pede mouri pou gremesi men depi gon mouvman chanjman zam a la men pou kapab fann bonda vakabon sa yo ki anlè a kap kouri chanje sistèm nan m dakò men m di mwen m kondane sak pase sak manke pase sak pa manke pase mèt kalèb la sak pase amèl belize a sak manke pase kilip la mwen menm m apiye nèg yo m apiye nèg yo san pou san m di w ke si te gen omwen 10 oubyen 15 nèg kon anèl belize nan peyi sa peyi sa ta chanje. Mwen m te di sa deja m te di pran rekil apre sa pase atè a pyeje anpil Amel Belizaire a ete trayi wi il a ete trayi pase konan san lòm an presyon konan gran frè a Amel Belizaire lèx depite li pa tap biom ale nan baz kote mesye sa yo ye a ok ò pi rantre nan fyèf mesye yo pi yap fè yon mouvman revolisyonè pi yap ap di dè pwopo kont gouvèman an se paske nòmalman gen yon prensip li te gen yon kontak avèk mesye yo ò il a ete trayi. E se paske kote sa anel li patap jom li e li livre pèp la e li livre pwòp tèt pal nan baz kote mesye sa yo fann li anba kout katouch la pase ke nèg yo te trèy ok se te konplo se te konplo ò si efetivman ke li menm i fin pale i ale i di prale nan baz sa pou wè sa nèg yo fè se te konplo il a ete trayi il a ete trayi map di yon mo ki fò prezidan jovenel paka twouve jistis mèt doval paka twouve jistis anel belize a pap twouve jistis la sistèm nan konwenpi.

Prezidan Jovenel pap trouve jistis. Pa gen pèsonn ki pap trouve jistis. Lè la jistis sot o pouvwa. Ok. Nou konnen anpil moun deja yo deja arete nan e jistis. Son biznis mèt la. Son biznis. E fò Anel Belizaire mete pye a tè. Afè de ke wap pede pale san ou pa gen le mwayen nesesè a pou ou fè aplike sa wap di a se ze ou bare nan peyi a. Sou ta vle di. Banm yon egzanp. Si m di m vle chanje sistèm nan. An chanje sistèm. Kòman ou pral chanje sistèm nan. Avèk mesye sa yo la. Fò ou gen zam nan men ou wi. Fò gen revolisyon, fò mete pye atè pou fann monwa vakabon wi. E mwen m di w sa ki knke pou ki pou pou ki l yè yn chanjman de sistèm, pou ki yè yn revolisyon, pou ki gen yon chanjman sitèm, fò nèg la pèp la gen zam nan men pou fann bonwa vakabon sa anlè a pou chanje sistèm yo. Alè nèg sa yo, yo gen zam nan men De yo. ki vakabon w ap pale? De boujwa mesye yo kenbe peyi a. Lè boulos, lè apèd, lè tout kalite nèg sa yo, lè onz fanmi yo, tout sa yo kenbe peyi a, e pa yo menm kap kraze peyi a, yo nan sistèm, yo nan diri, yo nan fè, yo nan tout bagay, yo nan tout bagay sa yo, se yo wi ki kenbe peyi a. Banm di w antank avoka, pou gen yon chanjman menm Zetazini Damerik, menm Larisi, menm lè Kanada, laprizon labasti, avèk kisa yo te fè revolisyon an, avèk kisa yo te fè chanjman mèt la, avèk kisa yo te fè revolisyon an? Ò, peyi Dayiti, gade, peyi Dayiti lè yo te fè 1850 avèk kisa yo te fè revolisyon an? Avèk zam ok menm jan boujwa yo menm jan boujwa yo twouve zam yo bay lòt nèg yo pèp la ap twouve zam pèp la ap twouve zam lè pèp la ap twouve zam mèt la ou pap konnen ou pap konnen kote pèp la ap twouve zam pou gen chanjman pou gen chanjman mèt la se yon revolisyon ame oh oh. De sa ki rive Anel Belizè a paske dat tout moun ap kriye rele mande sekou met sekirite nan peyi a dezame bann gang yo Si yo te fè sa, sa pa t ap rive Anèl. Nòmalman m dwe pale avèk madan Anèl rapidman. Bon, m toujou konnen ke Anèl.